E anpil nan nou, kè nou konn fè nou mal lè nou wè yon moun ki anòmal. E chak moun k ap viv nan mond sa bèl nan fason pa yo. E jodi a nou pral prezante ou 5 moun ki vrèman trè enteresan e aparans yo vrèman diferan. E menm kè yo diferan, yo toujou kontinye ap viv lavi yo avèk anpil fyète. Yo pa pè oken difikilte, e se poutèt sa anpil moun renmen yo. Jyoti Anji Si w se yon moun ki renmen gade seri, w ap konnen l nan anpil seri, li se yon aktris ki popilè anpil, li jwe nan anpil feyton endyen. Anpil moun konnen l kòm fanm ki pi piti nan mond lan, e menm ke l parèt tankou yon ti bebe, men an reyalite se pa sa l ye ditou. Ane sa fè l 27 tan. Li mezire 60 pwen 28 santimèt. Ou kapab ap poze tèt ou kesyon ki rezon ki fè l kout konsa. Rezon an se paske li soufri yon maladi ki rele akondoplazi e maladi sa pa fè l pè ditou. Li renmen ri anpil epi li renmen fè foto ak moun ki nan antouraj li. Li pa pè yo ditou. Li di li se yon star, li pap kanpe la, li ta renmen fè yon pakèt moun nan mond lan ki gen yon andikap fè yo santi yo gen yon pakèt enpòtans. Sultan Cousin, E sa a, se yon sipriz. Nou sot nan fanm ki pi kout nan mond lan, nou tonbe nan gason ki pi wo nan mond lan. Wotèl se yon bagay ki enkwayab. Li deja mezire 251 santimèt pou mezi chak pati nan kò l yo, li vin fè l pa sanble ak yon moun. Pye l yo mezire 36 santimèt de lajè. E pla men l yo vrèman gran lè w ap eseye konpare l avèk Jyoti Anji. E rezon ki fè kò l devlope konsa, se paske li soufri yon maladi ki rele akomegali. E sa ba li anpil pwoblèm nan lavi l, e tout bagay te kòmanse trè mal akoz de kèk pwoblèm li te konn ap jwenn nan lekòl li. Li te oblije kite lekòl pou l te al travay latè. E apre sa, li te vin rankontre plis pwoblèm chak jou lè li ap achte rad ak bagay pou li mete nan pye l. Imajine w ke tout konpayi nan mond lan pa fè soulye ki mezire 60. E sa ba li anpil pwoblèm, li te oblije bay fè soulye ki mezi pye l, e lè l ap monte machin, sa konn ba li gwo difikilte pou l chita nan machin nan, akoz de wotè l. Se poutèt sa, li gen yon machin spesyal pou li chita. Li oblije fouye yon twou andedan machin nan poutèt li kapab soti deyò. E wotè l la pa sèlman yon dezavantaj, li gen yon avantaj ladan l tou. Dans le passé, eta sante Soultan te vrèman enkyetan akoz de maladi a ki te kontinye ap fè l grandi pi plis de jou an jou. Sepandan, an 2012, doktè yo te arive jwenn yon solisyon ak pwoblèm li an, e jounen jodi a, Soultan ap viv yon vi nòmal, e anplis de sa, Soultan gen yon madanm k ap viv nan kay avè l. Izaia Acosta Li fèt le 31 oktòb 1999. Istwa ti gason sa a se yon bagay ki vrèman enkwayab. Premyèman, doktè yo te di li pap viv. E yon ti tan apre, yo te wè l ap viv malgre tout difikilte li te genyen yo. Yo te menm arive di li pap mache. Yon lòt fwa ankò, pwonostik doktè yo echwe. Jan nou wèl nan videyo a, li pa gen oken pwoblèm pou li mache. Doktè yo gen rezon nan yon sèl bagay, li pa ka pale jan yo te prevwal la, paske li fèt san babin. Sepandan, travay Izayi a ap fè a ap fè w sezi anpil. Li se yon gran rapè, e menm si li pa ka chante akoz de babin li pa genyen, men nou pral kòmanse pou n di w istwa a depi okòmansman. Depi l te tou piti, li te toujou yon timoun ki te trè briyan. Li te konn toujou pase tan lib li nan ekri powèm avèk mizik, e sa se sèl mwayen selon li menm ki kapab ede l goumen avèk pwoblèm lavi a, e se sèl fason li te genyen pou l te eksprime santiman l.

Martin Chidy, Sa a se yon lòt egzanp ankò ke anpil moun ka viv vi yo nòmal ak anpil kouraj malgre tout pwoblèm ke lavi a genyen, sitou si se yon moun ki gen yon anomali nan kò l oubyen k ap soufri ak yon gwo maladi. Depi lè Martin fèt li soufri 3 maladi. Premyeman, li te genyen anch li ki te mal plase, li te gen pyè nan ren, ak yon maladi yo rele scolioze, ki fè kolòn vètebral li kwochi. Lè li te fèt, li te tèlman mal, doktè yo te oblije kenbe l pandan kat mwa nan lopital la. E selon yo menm, Martin Chidy pa t gen oken avni, paske timoun ki soufri maladi sa a pa janm viv plis pase 4 tran. E maladi sa a li soufri aktyèlman la a li rele antwogripoz. Maladi sa a ba l yon pwoblèm nan zo e li fè l gen difikilte pou li mache paske li fè tou 2 pye l kwochi, li vin fè 2 pye yo tankou sizo. E a laj de 19 an, li te arive jwenn lisans li pou l kondwi machin. E li se yon gran bizismann tou. E malgre tout pwoblèm sa yo li genyen an, e ak tout maladi sa yo l ap soufri a, li pa janm dekouraje, li toujou ap ri. Laali, Pati 2 Si gen anpil nan nou ki ap gade videyo sa a ki renmen gade fim ki gen kreyati ki etranj ladan l, w ap renmen wè Laali, Pati 2. ki se dènye moun nap prezantew nan videyo sa pou jodi a. Paske Lali Patidar se yon jèn endyen kap viv avèk yon maladi ki rele ipètrikoz e anpil moun konnen maladi sa sou non de sendwom de lougawou. Maladi sa fè moun nan gen anpil plim sou li nan andwa ke moun pa konn abitye gen plim sou yo. Tout figi Laali kouvri avèk anpil cheve. E cheve yo tèlman long, yo mezire plis ke 5 santimèt. E anplis de nan figi l, plim yo leve nan tout kò l. E yo depase longè nòmal yo, e akoz de maladi sa a li soufri a, ou panse l pa t ap kapab ale lekòl? Ebyen, se toutafè diferan. Elèv lekòl li yo adapte avè l, e yo pa anmède l nan lekòl la. E lè yo fè sa se byen, paske yo ba li mwens pwoblèm sou sa ke li genyen deja. Akoz de twòp cheve li genyen nan figi l, sa anpeche l espire byen, avèk nen l, e anpil fra, cheve yo anpeche li wè tou. E malerezman, pa gen remèd pou maladi sa a li soufri a. Sepandan, gen kèk tretman ki kapab amelyore sitiyasyon an e arive fè lavi l vin pi fasil. Se la nou mete yon fen nan videyo jodi a, pa bliye abone avèk chanèl la epi pa neglije pataje l pou plis moun kapab wè l.